Pi gwo pwoblèm anpil moun k ap fè biznis nan dènye moman yo genyen se stabilite dide. Ou ka sezi wè pa gen lajan li te ka stabilite ekonomik, men non. Stabilite dide a, li ale pli lwen ke stabilite ekonomik la. Kòman m kapab eksplike w sa yon fason senp pou w konprann? Jodi a, gen anpil moun ki leve avèk yon ide klè nan tèt yo, yo vle fè sa, yo vle fè sa, e yo kòmanse ladan l. Boum! L ap mache, l ap mache lantman, men tout bagay pran tan pou yo mache. Kounye a, gwo pwoblèm nan se paske pandan moun nan li nan yon direksyon avèk sa l te kòmanse a, k ap mache, k ap mache, k ap mache, epi l li rann li kont, lè l vire zye l pa pa pa deyò a, li wè gon lòt gwoup k ap fè yon lòt bagay. Menm kote a, li di non, si lòt gwoup sa ap fè yon lòt bagay, e selon li menm lòt gwoup sa ap fè lajan, ba l al fè l pito. Ou ka imajine, ide l te genyen dabò la, ide prensipal li te genyen an, li te konnen l. Paske l te chita sou li, li te panse, li te reflechi, li te. Se ide pa l li te ye. Kounye a, sa l al pran deyò a, li jis pran l e li pran l anlè, li pran l anlè avèk pensèt, paske l sèlman wè pati k ap fonksyone a, men l pa konn konben tan moun sa yo te genyen ke yo t ap fè sa yo te genyen an fonksyone. E yo pa, li pa konnen tou, kòman moun sa yo di yo ta pral devlope pa yo a. Li pran ide pa moun nan, li mete anndan ide pa l la, epi l ap avanse. Pafwa, moun sa yo, yo konn menm kite ide prensipal pa yo a deyò pou yo avanse avèk ide pa moun nan. Kounye a, bagay la vin bwouye nan tèt yo. Sa yo te vle a vrèman, w ap poze tèt ou kesyon, nan ki moman entèl pèdi? Non, se pa pèdi l pèdi, li jis rantre nan yon plan k pa plan pa l la e l pa konn kòman pou l sòti. Pafwa, li pran sa k sou anlè a, avèk kèlke detay, kèlke engredyan ladan l, epi l ap avanse ladan l, l ap pouse, l ap pouse, l ap pouse, l ap pouse. Men sa w konnen k pase? Nan lòt bò a, gen yon gwoup moun ki vin ap fè yon lòt bagay. Huup! Lan li gade, li vin vle fè sa lòt bò a ap fè a. Kounye a, li kite ide prensipal li a ki te deja la, sa l te pran nan bò dwat la. ke l te gentan envesti enèji l ladan l malgre l pa t konnen l lan, li pran sa nan bò goch la. Epi konsa, wè l ap avanse, l ap avanse, l ap avanse. Sa k pi bèl nan tout bagay yo se paske ou ka rann ou kont avan ennan, gwoup moun sa yo ki gen pwoblèm stabilite dide sa, avan ennan, yo sou nenpòt twa, kat pwojè. Men sa k ap pase. Antreprenarya pa sa mezanmi. Sa w genyen an, sa w konnen an, sa w konnen w ka devlope a, devlope l. Yo di se sèl Bondye avèk enbesil ki pa chanje ide. M dakò, ou lib pou chanje ide. Men tann mwen. Lè w ap chanje ide a, poze tèt ou kesyon. Ide w pral chanje a, ide pa w li ye oubyen on ide Ou pran deyò a, ou pa menm konnen menm, ou sèlman pran pati sipèfli a epi wap avanse ansanm avè l. Pa pèdi tan nou. Nou chak gen bagay ke nou ka fè. Nou chak gen kapasite pa nou. Nou chak gen pwojè pa nou. Nou chak gen bagay ke nou kwè ladan yo. Avanse nan sa w kwè a. Avanse nan sa w konnen an. Paske lè se ide pa w la ou devlope l, ou konnen l e w konnen l byen. Men, lè se adwat agoch w ap pran ide, ou lè se adwat agoch w ap pran paske w wè tèl biznis ap fonksyone, ou panse w pral fè l. Non. W ap pèdi tan. W ap pèdi enèji e w ap pèdi lajan. E w ap rive yon kote sou mache a. Wap brouye panse ke entreprand se pa sa, entreprand li bezwen yon ide fix e pou pran tan w pou kapab devlope l. Mwen swete ke si ou deja pran yon ide deyò a paske ou wè kap fè lajan, pandan w te jete bon ide w la, m swete w tounen sou li. Paske sa w jete a, se li w konnen, se li k pou ou, e se li k ap fè w rive.